Gloire à Dieu gloire à Di mwen vin ede w konprann mwen do mwen vin ede w adapte w avèk dè verite selon la parole de Dieu amen alelouya mwen vle fè w konnen maten an sa w konprann de Jezi a sa w aprann de Jezi a sa w panse Bondye ye a li plis ke sa mwen vle repete parole sa avèk ou. ankò yn fwa pou tous maten an. Sa w aprann de Bondye a. Sa w konprann de Bondye a. Amen. Sa w panse Bondye ye a, Bondye plis ke sa. Oh! Alelouya! Bondye plis ke sa w panse l ye a. Bondye plis ke sa w aprann de li a. Bondye plis de sa w panse li ye a. Bondye plis ke sa. Amen paske Bondye mè byen eme Bondye aji e odela de panse lèzòm Bondye sa Bondye ye a se pa bagay nap ka fin imajine nan lespri nou se pa bagay nap ka fin revele nan lespri nou Bondye gran Jèn fi jèn gason Bondye gran Bondye kapab Senpman ou bezwen ou menm kap mache ak Bondye ou menm ki kwè dan le Senyè ou menm ki vle gen yon vi santre yon vi konekte avèk Bondye ou bezwen chèche konn kiyès moun Bondye ye ou pa kap mache avèk yon moun ou pa konn kiyès li ye mache avèk yon zanmi yon kòlèg ou pa konn kiyès Si leta ta areto pou li ki ki tip de defans ke ou pral fè? Ki tip de deskripsyon ke ou pral fè de yon moun ke ou pa konnen? Menm jan ou kap mache yon frè zantray ou, yon frè biolojik ou, yo gen dwa arete ou mande yon esplikasyon ou ka ou ka fon deskripsyon pou di moun sa men kiyès ke li ye? Men pandan se tan wap mache ak Kris, nòmalman ou bezwen konn ki moun Bondye ye. Zafò ke nou wè lè disip notre frame bien-aime au tan dalò Sentespri potko manifeste. Nan Matye chapit 16 li vèsè 13 a kontinye mè bien-aime nou gade nou wè disip yo te toujou ansanm avèk Kris. Nan tout pakou ke Bondye te fè, nan tout kote ke Bondye te Jezi, Lè n pale de Bondye, an swa ou konn Jezikri se Bondye l ye tou paske li di Moi et mon Père nous sommes un. Sa vle di ki Jezikri e Bondye pa gen diferans, pa gen devayisyon, pa gen sòti pa la, se toujou menm bagay la. E kote ke disip yo te toujou avèk Jezikri, Jezikri geri malad, li chase demon, li libere moun ki te an kaptivite, li fè anpil mirak devan yo. Yo vin gon nesesite, yo anvi mache avèk Kris. Tout kote Kris pran, yo avèk li. Men pa kont, pa gen nan yo ki te ka fin dekri pou yo fin di kiyès moun ke Jezi ye. Se sa fòke maten an, met sa byen nan tèt ou, ou dwe konn ki moun Bondye ye. Ou dwe chèche konn ki moun Bondye ye. Lè w konn ki moun Bondye ye, Ou pap gen kè sote ankò. Lè w gen konn ki moun Bondye ye, lespri w pap atriste ankò. Lè w konn ki moun Bondye ye, anyen pap ka fè w pè. W ap toujou rete sou sou brigad ou. W ap toujou rete avèk konfyans ke w gen nan Bondye. Se sa fè Jezi, piske se fòme ke l t ap fòme mesye yo, li pa t vle kite yo nan nwa. Men byeneme, se sa fè Jezi te pran mesye yo, malgre Kris, Te toujou konn pale an parabòl anfas lè l nan mitan foul la. Jezi te toujou konn pale an parabòl nan mitan foul la, men piske mesye yo ki te toujou avèk li se de fòmasyon ke l t ap fòme yo, men l pa t vle kite mesye yo nan nwa, li pran mesye yo, l ale yon kote dima pa avèk yo, li kesyone yo, Mè Byeneme, li di, Kiyès yo di mwen ye? Paske mesye yo sa yo te aprann de Jezi, sa yo te konnen de Jezi, se pa sa ke l te ye. e sa yo te aprann nan se nan bouch lòt moun. Se bagay yo te tande men yo pa t gen yon kwayans, yo pa t gen yon konesans ki te fiks de sa ke yo t ap di a. E sa fò ke Jezi t ap kesyone yo, li t ap di yo, Kiyès yo di mwen ye? Gen nan disip yo ki te pran lapawòl, yo t ap di, Ou se Jeremi. Gen sa ki t ap di, Ou se Jan Batis. Ou se yonn nan pwofèt yo. Gen sa ki t ap di, Amen! Ou se, ou se pwofèt. Men, Jezi t ap di, malgre tout sa yo t ap di a, yo t ap di, Sa gen moun ki di ou se pwofèt, ou se Jeremi, ou se Jan Batis. Men, Jezi t ale pli santreman, li te di, Nou menm, ki moun nou di mwen ye? Ki moun nou di mwen ye? Disip yo, yonn nan yo te gade lòt, sa se son pawòl Lespri ki pou kominike l. E favè Bondye t apral desann nan mitan yonn nan yo, Apòtre Pyè, e Simon Pyè ke la pawòl de Dye fè n konnen e pa e Sentespri de Dye te fè l yon favè kote Pyè t ap di, Ou se Kris la, ou se moun Bondye voye nan lachè a. Amèn. Jezi ta pral di Pyè, Amèn, li di, pawòl sa pa soti nan ou menm, se yon favè ke Bondye. Fer, e se la ke Bondye, Jezi te chanje non Pyè a. E, Jezi te vin bay ti non Pyè sa, paske oparavan se Simon ke l te rele. Men se la ke Jezi te vin chanje non l, selon Matye chapit 16 la. Jezi te di, Ou wè ou menm, li di, sa ke mwen menm m ap di, ou se yon Pyè, e se sou wòs, Amen! Se sou pyè sa, se sou wòch solid sa, m'ap bati legliz mwen. Se la Bondye te tou, Jezi te tou chanje non Simon an, li te bay non Pyè sa. Paske li te wè sa son favè ki Pyè te resevwa, sa pat sòti nan li, se Bondye menm ki te fè'l favè. Se sa fè ke ou menm k'ap mache avèk Kris, ou bezwen konn ki moun Bondye ye. Lè w konn ki moun Bondye ye, Amen lè w gon pwoblèm ou an anfas yon advèsite se pa kriye wap kriye se pa zanmi kòlèg ke wap rele men dirèkteman wap vin kominike avèk Jezi wap vin pale avèk Jezi lefèt ke w konn ki moun nan Jan 15 le vèsè 15 Jezi di mwen pap rele nou domestik men map rele nou zanmi e li bay de rezon ki pèmèt ke l pap rele nou domestik ki wòl yon domestik mè byeneme frèzesè yon domestik se yonn ki toujou la o sèvis de mèt li, pou l fè sa mèt li mande. Men Jezi pa t gade l konsa. Li di, M ap rele nou zanmi, paske pa gen domestik ki konn sa mèt li ap fè. Nòmalman, yon moun k ap sèvi mèt li, yon domestik k ap travay yon kote, li gen lalwa senpman de travay, e, si l posib, yo ba l manje, si l posib, yo ka bay yon salè. Men. Gen de bagay li pap ka konnen. Se sa fè Jezi pat gade l nan sans sa. Li di, Mwen pap rele nou domestik, paske, pa gen domestik ki konn sa mèt li ap fè. Men l di, Map rele nou zanmi, paske mwen ansenye nou, mwen montre nou tout sa Papa te montre m. Ou bezwen konn ki moun Bondye ye. Ou bezwen chèche konn ki moun Kris ye pou doutans ki nan kè w la ka efase. Pou doutans ki nan kèw la Amen ka disparèt leve menw anlè kriye le san de Jezi kriye le san de Jezi kèlkeswa kote ou ye maten an kèlkeswa kote ou konekte kriye le san de Jezi ke Bondye fè plis ke sa ke wap tand plis ke sa ke ou espere o non de Jezi de Nazarèt nou kwè